E jodi an nou remake ke uscis li poste desizyon jij lan. Jujana Reyes, sou sit entènèt li. Men li poste desizyon an nan yon fason ki nou ta kapab di jan blan yo konn di unusual, donk li pa se pa jan sa ta sipoze fèt, puiske li te sipoze di donk li pa dakò avèk desizyon jij lan men pa kont piske se desizyon jij lan li ye donk li poste li an atandan yo menm yo pral fè apèl men moun yo kapab pran sèvi ansanm avèk dokiman sa pou y ale nan travay pou yo bay nan travay yo pou yo bay nan lòt kote mentnan li pa di sa e lefèt ke li pa di sa sa pa vle di pou otan nou pap kapab itilize desizyon an donk piske l poste sou sit entènèt yo e. Ou kapab pran desizyon sa, pote li nan travay ou, di yo, paske gen travay ki pat dakò desizyon jij lan, lè ou pote, moun yo pote l ba li, yo di y ap tann uscis, donk li deside anvan. Ebyen uscis donk li menm li deside, li pibliye desizyon an sou sit li, pandan li di li prale an apèl men li note ke s on sèl grenn jij ki pran desizyon an donk yo pa dakò ansanm avèk li yo prale an apèl yo pa di moun ki genyen desizyon an nan men yo ap genyen posibilite pou yo travay nòmalman donk kat travay yo yo menm yo yo e yo etand donk yo pwolonje donk desizyon an li pa li pa di sa men sesi etan di. Le fèt ke e desizyon an li pibliye sou sit uscis lan, donk yo rekonèt li, ou menm ki e nan sitiyasyon kote travay ou te mande w pou w bay prèv ke ou genyen e tps, donk ou kapab jous pran e desizyon sa e enprime l bay li. Ale sou sit uscis lan, mete, tape tps oubyen swa ale sou Google oubyen nenpòt lòt motè de rechèch, tape tps Haiti 2026, wap jwenn li, ou gen dwa gen difikilte pou w jwenn desizyon an nan e nan zòn e alert jeneralman uscis konn voye e. bay moun. Ronald Leroche, Bonswa bèl kouzen kòman w ye? M kontan ansanm avèk ou, m wè Fredjean gentan vini tou. E bon bagay nou ye, mèsi anpil. E nou salye tout kamarad ki yo menm anba LSV Media ki pwobableman genyen kèlke kesyon y ap poze tou, men mwen pa wè yo piske nou sou yon sòfwè nou lanse nou pa wè kesyon sou platfòm e LSV media yo m regrèt sa donk nou pral fè ti demach pou n wè pou n ale sou paj LSV media pou wè kiyès k ap fè kòmantè omwen n te ka reponn kèlke kesyon si nou kapab donk e nouvèl lan se kisa l ye uscis li pibliye desizyon an sou sit entènèt li an tan reyèl se pa yon se pa yon nouvèl sa ye Puiske depi depi desizyon an te fin soti, se sa uscis, donk li menm li te sipoze fè jiskaske y ale nan lajistis epi lajistis di yon pawòl sou li. Nou wè depi jou desizyon an, donk li menm li soti an, DHS donk uscis anfèt DHS donk atravè pòtpawòl an aprè li di, Yo prale jwenn Lakou Siprèm e yo ap prepare pou yo ale nan Lakou Siprèm reyèlman jan yo te pwomèt sa. Men, lefètèke yo rekonèt desizyon an, yo poste l sou sit entènèt yo. E ou menm ki t ap travay, travay ou t ap ba w pwoblèm, ou te bezwen al fè lisans, lisans te kòmanse ap di w yo pa t wè, DMV nan zòn ou te gentan ap di w yo pa wè, desizyon an, jous pran l, pote ale Ronald Leroche, jous pran yon screenshot desizyon uscis lan, ale avèk desizyon jij lan, di yo. Paske gen anpil moun, travay yo, se, machin nan se travay yo. Sètadi si moun nan se Uber l fè avèk machin li, si li fè delivri ansanm avèk li, si E li pa ka ale travay. Kote l ap travay la se yon zòn ki pa genyen transpòtasyon piblik, li p ap fasil pou l jwenn Uber, li oblije ale e travay avèk machin. Donk sa li enpòtan pou ou pran desizyon an epi pran desizyon jij lan, pran sa uscis poste a, ale nan travay ou ansanm avèk li. Sesi etan di, Register Motor Vehicle, DMV, oubyen Sèvis Sikilasyon tankou jan yo rele l lakay nou an, Moun sa yo pa yo pa fòseman okouran de tout sa k ap pase nan nan kesyon e bay pou imigran, dwa imigran donk yo menm yo genyen. Yo gen dwa refize bay papye sou baz menm lè wi ou te genyen tps nan men w, ou te gen yon resu nan men w, ou te genyen yon e Ou te gen yon papye nan men w ki pako ap ekspire wi gen biwo DMV yo ki pa okouran ki pa konprann bagay lan byen yo pa ba ou sepandan ou ka ale nan yonn bò lakay ou a yo pa ba ou l ou ale nan yon lòt pi lwen yo ba ou yon lè m te ap fè yon lisans avèk yon kat travay ki prèske ekspire, m ale nan yon premye DMV yo di non ou pa elijib, m ale nan yon dezyèm yo di se sèlman pou 2 semèn y ap bay li, m ale nan yon twazyèm yo bay li pou 5 an. Alò m pa di se lanòm se konsa l ap ye, ou menm k ap suiv pa pran premye non an pou yon repons definitif. Lindor Dany kòman w ye zanmi m? M espere w anfòm. Pa pran premye non an kòm yon yon pawòl definitif. Toujou challenge, ale lòt kote oubyen mande yo pou wè yon manadjè. E anvan w fè sa tou konnen èske eta sa kote w ap viv lan li menm li bay papye avèk e imigran donk ki an sitiyasyon iregilyè byen ke tps lan ou genyen li pa li pa se di ou pa an sitiyasyon iregilyè epi si aprè tout e demach aprè tout dispozisyon ou pran e finalman Yo pa vle ba ou li. Si se nan yon lòt eta pou w move pou ale pou w ka jwenn lisans ou, degaje w, sa se ou menm ki konnen. Men, eseye, lè w rive mande pou w wè yon sipèvizè paske gen de lè anplwaye regilye yo pa okouran de desizyon ki yo menm ap pran. Sa vle di anplwaye ojou le jou E kòman m ta di la ankò a, moun ki jis fè ti travay nan ni nan ba nivo yo, yo pa okouran. Ou konn jwenn se yon sipèvizè ki okouran men l pa t kominike e desizyon an. Donk sètadi m konnen lisans lan s on bagay ki ekstrèmeman enpòtan pou nou. Depi nou ale nan rejistè motò veyikil nan zòn kote nou an, yon premye kote yo pa vle ba nou ni, nou mande pou nou yon sipèvizè, nou bay papye yo, nou esplike yo men kijan sa ye bay sa yo. Bat chache yon de kote, yon lòt kote ankò pou wè. Florida m konnen gen moun ki te konn fè lisans nan yon peryòd avèk jous paspò nan men yo. M pa konnen kijan sa fèt paske mwen m pa rete Florida. M pa ka ba ou konsèy donk sou sa mwen pa M pa metrize, trè onèt ansanm avèk nou, men mwen vle nou konnen e pa pran non pou yon repons definitif. Yo di nou non, m sot eksplike nou istwa pa m wi, yo ban m yon kat travay pou 2 semèn, yo ban m yon lisans pou 2 semèn, paske kat travay la pral ekspire nan 2 semèn. Alòske an Massachusetts li di kèlkeswa stati w ke w genyen, ou dwe gen lisans. Men sepandan, Gon lòt erè nou konn fè ankò. M konn fè tou. E nan fòm nap ranpli a, yo mande ki kalite lisans nou bezwen, nou mete Real ID. Se 2 kote gen yo. A goch la gen Real ID pou Massachusetts, a dwat la genyen e Standard ID. Si ou pa genyen stati legal, sa vle di ou pa gen ankenn papye, ou pa elijib pou Real ID. Tande byen wi, sa di ou pa gen okenn papye, ou pa elijib pou Real ID ankenn kote. Sepandan, genyen kèlke eta, anviwon 20, ikonpri Washington DC, ou kapab fè standa ID si w pa genyen ankenn stati legal. Menm nan zòn kote yo di ou ka fè l la wi, gen de kote w ale, Gen de motò veyikil w ale ou pa okouran de li menm. Donk, lè w ap fè fòm nan, pa mande Real ID, mande Standard ID. Si se Real ID ou mande, si w gen yon papye nan men w k ap ekspire pou 3, nan yon mwa y ap ba w l nan yon mwa. Mentnan, ou p ap ka fè Real ID kounye a paske pa gen ankenn dat dekspirasyon sou ti pyès lan. Se nòmal si w ale nan rejistè motò veyikil nan zòn ou an, ou di yo konsa bagay sa yo, yo di w ou pa gen oken, ou pa gen okenn pyès ki ka ekspire ki moutre, mèsi anpil Pat, e ou pa gen okenn pyès pou ki pou di men ki dat dekspirasyon l, donk yo pa konn ki dat pou yo mete sou li pou ou e pou w mande real ID, men mande yon standa ID. Donk si w Nouyòk, ou New Jersey, ou Connecticut, ou Delaware, ou Massa e Massachusetts, ou Maryland, ou Virginia, Ou Rhode Island, Vermont e m pa konnen kelke lòt eta ankò, yo teknikman, teknikman wi, e bay standa ID a nenpòt moun kelkeswa stati w depi w ka pwouve ou t ap viv nan state la depi 6 mwa e yo fè. Men gen moun m konnen, alò m pa ankouraje non, m pa mande ankenn moun nan sitiyasyon nou ye la pou apral prepare pou al fè bagay konsa gen moun m konnen k pa tap viv nan eta yo fè moun voye chanje bank bank statement yo kote yo te gen bank lan fè voye moun voye lèt pou yo epi yal fè lisans sa se yo menm donk se ou konnen e nan ki nivo ou kapab fè e pou kapab jwenn bagay mentnan akote de Lisans lan. M te bezwen e ki link ou mande Anilove poum lage an? Wi se sa m pa konnen ki link ou mande an Ani se paske desizyon uscis lan se sou sit li l mete li Banm wè sim te ka chachel mete pou nou konsa ou ta kapab ah m konprann kounya ou kapab potel ale pou pou ok eskize mwen ou kapab potel ale pou al nan travay ou donk eseye jwenn li map eseye jwenn li pou nou talè ok m jwenn li yeah potel ale bay Sou lisans lan m deja pale ansanm avèk nou kijan pou nou fè. E pa gen garanti. Gon lòt bagay sou tra sou kat travay yo m te vle di nou yon bagay. E m dakò ansanm avèk ou Fednel, se yon gwo erè grav moun yo fè lè yo apral mande lisans yo mete real ID. E li pa fasil ditou pou wè. E kouzen Merena kòman w ye? Li pa fasil pou wè, nou nenpòt moun ka fè erè sa. Pandan wap metel yo mete kisa ou bezwen, Real ID pase Real ID a son son se menm pyès lan, son bèl ti pyès li gen yon ti ologram ladann, m kwèl koute 10 dola anplis oubyen kèlke yon bagay anplis. Donk ou toujou nou toujou gen yon tandans mande sak pi bon an paske n panse Real ID an li pi bon. Evidamman. Efektivman, Relay di an li ba w posibilite pou kapab vwayaje nan èpòt yo, pou ale nan biwo federal pou yo pa mande w. Men sa pa vle di pou otan si w gen Standard ID an w pa ka vwayaje. W ap ka, w ap gen Standard ID an, w ap bezwen yon lòt ID ankò. Sa vle di w ap bezwen paspò w e, e, m lage link lan pou nou e deja, nou mèt pran l. W ap bezwen paspò w, w ap bezwen yon seri de ti bagay donk pou w pwouve. E yon lòt e wap bezwen yon lòt bagay pou pwouve. Kouzin Lini kòman w ye? E map fè ti demach yo wi pou nou kapab finalize bagay lan. M regrèt sa m pat gen tan pandan jou yo. E mentnan si w ka travay la Pipo gen djòb mwen wè ki kòmanse rele moun yo te voye ale. lopital isit, mwen konnen moun ki ap travay nan yon seri de bon gwo lopital bò isi, yo mande e lopital la ekri moun yo di yo nou mèt vini, vini travay e nou pa bezwen bay an. Sa yo te, yo te gentan kanpe moun sa yo, yo te di yo konsa apati de konbyen fevriye, 3 fevriye pou yo pa vini. Donk yo kòmanse ekri yo. Men kite m di nou. Pou moun kap di travay di travay la pa vle pran, ou pa kapab al goumen ansanm avèk resouzimèn nan travay lan pou fòse yo pran w. Ou ta gen dwa gen tps la nan men w. So, ou gen dwa te gen yon kat travay nan men w pou 5 an. Ou te gen dwa genyen e se sitwayen ameriken travay la deside li pap pran w. Sa yo rele bò isit lan travay. A volonte, work at will, sa vle di travay la ka revoke w nenpòt lè, san rezon, ou menm ou ka kite nenpòt lè san rezon. Sa vle di, le fèt ke e, e, Carlos kòman w ye? Le fèt ke w genyen kat travay, ou gen desizyon jij la nan men w, li pa fè otomatikman travay la dwe aksepte w. Fò travay la gen w bezwen, li bezwen, travay la kisa, kisa ekstansyon desizyon an fè pou ou ladan l? ke n konprann, travay la gen dwa te pè pou gouvènman federal pa vin penalize l, pa vini fè operasyon, voye ice fè operasyon lakay li, li di li pa p pran desizyon, li pa p kenbe moun si l pa gen yon bagay nan men l. Donk, ou pote sa nan men li, wè ou genyen, li di, enben ok, pa gen pwoblèm, nou pran ou. Sa vle di li gen volonte, li gen yon nesesite pou moun, li gen yon bezwen pou moun, li pran ou. Men si li pa gen bezwen, li ka voye ou ale menm si ou te genyen k ap travay. Donk sa vle di, jis genyen desizyon nan men w pa otomatikman vle di Ou travay la, l ap pran ou, l ap repran ou. Fò travay la gen yon bezwen, fòk li gen yon nesesite, li gen bezwen moun. Epi si l ka jwenn yon moun, an n di travay la ka jwenn yon sitwayen ameriken, li ka jwenn yon moun ki gen green cap nan men l, ki pa gen tout pwoblèm ou gen la, tanzantan ti pyès pral koupe, pa bagay sa yo, l ap prefere moun sa sou ou. Sa m ap di w lan, se pa, m pa pran plezi ladan li paske li rive donk se pou tout moun. Dayè si gen yon ameriken E se sa yo yo mete nan lòd yo, si gon ameriken kap fè ki vle travay sa w genyen an, lap mete, yap pran l sou ou. Il se trouve ke travay sa nou fè yo nou menm se de travay yo pa jwenn moun pou fè, ameriken pa vle pou yo pa vle fè, sa vle di lè ou wè Uber driver nan lari a, Li pa fasil wap jwenn yon ameriken, yon blan, yon bagay sa yo vin fèl. Alò nou menm nou vini ansanm avèk doktora nou sot nan peyi nou, nou bezwen bay madanm nou, mari nou manje, nou bezwen kenbe fwaye nou, e nou bezwen voye kòb bay fanmi nou, nou fè tout djòb men yo menm yo pap fèl. Donk se paske yo pa vle fè djòb sa k fè yo yo ameriken pa vle fè li ki fè yo ba nou l. Nou menm nou bezwen kòb, nou pa regrèt. nou pa plenyen pou li nou pran l donk sa vle di travay lan si li pat vle pran w si travay lan pa vle pran e pa vle pran w pa gen moun ki kapab fòse l pou l pran w mwen vle nou konnen sa Pipo donk jous paske nou pot desizyon ale pa vle di travay la dwe aksepte nou otomatikman li ka aksepte nou li ka pa aksepte nou li ka deside donk ou men pa gen pwoblèm mwen dakò e w ap vin travay Konsa l ka di l pa vle pran risk ansanm avèk moun yo paske l konnen desizyon an pa definitif, a nenpòt ki moman, eskize, donk Lakou Siprèm, gouvènman ka ale nan Kou Siprèm, Lakou Siprèm ka deside an favè l, donk pa konsekan li pral nan kouri ansanm avèk ou toujou, l gen dwa pa vle pran w, ou konprann sa, donk apwòch jan n ap fè, jan n ap apwoche yo a yo fò nou konprann. Mentnan sou Kou Siprèm nan. Anvan mwen ale, kite m di nou, administrasyon an li menm l ap prepare pou li ale nan Kou Siprèm, li di sa dayè nan desizyon an. E ki diferans sa fè e pou ki rezon nou dwe enkyè? Se paske Lakou Siprèm deside deja a 2 repriz, nan 2 tps, nan menm sans avèk administrasyon an, donk an favè administrasyon an. Le fèt desizyon jij lan se yon desizyon tanporè, se yon bagay final li ye, li bay administrasyon an dwa, posibilite pou l ale nan Kou Siprèm e Lakou Siprèm ka entèvni sou li rapid vit pou l di administrasyon an ka fè sa l vle annatandan desizyon an final. Kisa sa vle di? M vle nou konprann byen sa m ap di nou an. Si Administrasyon al nan kou siprèm li di tps fini e silvouplè konsidere e tps konsidere ke tps lan fini epi lakou siprèm di wi administrasyon an ka ale se pou yon desizyon final an atandan e desizyon final la pran administrasyon an ka kontinye e e politik li kounya. Administrasyon an di li konsidere ti pyès fini, se operasyon depòtasyon tèt chaje l te bezwen fè, m poko antre nan la, li pral kontinye afè li, donk tout moun konnen ti pyès fini. Mentnan, ann di aprè yon 2 semèn, 3 semèn, yon konbyen tan, jij lan li vini l pou yon desizyon final, li di sa se final dè fen fino, administrasyon an dwe retounen, sou desizyon, paske desizyon Kou Siprèm te pran, se pa t yon desizyon sou desizyon final jij lan, se t yon bagay tanporè tou. Donk, imedyatman jij lan li soti yon desizyon final, desizyon tanporè Kou Siprèm nan pa t kenbe ankò, administrasyon an pa di sa. Pou ki rezon m ba nou detay sa, e paske gen yon nyans administrasyon an li jwe sou li jwe sou ti detay sa yo detèlsòt ke l ka fè nou pè, l ka fè nou kouri, Nou kouri ale, donk nou di a Lakou Siprèm deja deside an favè li, m pa p rete n ale. Se poko sa, e si Lakou Siprèm di an atandan desizyon an final, administrasyon an ka mennen politik li, se poko sa. Si jij lan pran yon semèn, de semèn, li fè, li mete yon desizyon final, administrasyon an oblije obeyi ansanm avèk li, kounye a l prale nan kou dapèl, e kou dapèl ap pran tan l pou l soti desizyon li, Epi si administrasyon an pa dakò oubyen yonn nan pati yo pa dakò avèk desizyon an, l ap soti nan kou dapèl pou l ale nan kou siprèm ankò. Donk se yon pwosesis ki ekstrèmeman long anvan e anvan e kòman m ta di administrasyon sa te genyen posibilite pou e yon desizyon tanporè yon jij fè, donk desizyon an li menm li te rete pou otan de tan ke jij lan li menm li pran yon desizyon pèmanan. Men nou wè administrasyon an li trè zagresif, li vrèman vrèman agresif, donk pa konsekan li pa kite anyen pase. Nou bezwen konnen sa tou. Mentnan, sa ka rive jij lan li rann yon desizyon final anvan menm administrasyon an ale nan Kou Siprèm, An nou sonje pwogram reyinifikasyon familyal e te gen jij Indira Talwani nan Massachusetts ki te soti yon desizyon an favè e moun ki genyen e ki vini nan pwogram reyinifikasyon familyal la anviwon 7 a 8 mil moun e pi se te yon desizyon tanporè so la kou e administrasyon an t ap prepare pou l al mande pou l al nan kou siprèm avèk li pou l ale vit vit Ki sa k pase? Nan anviwon 14 jou, jij lan li soti yon desizyon pèmanan, yon desizyon final. Donk, desizyon final jij lan, se di sa tou fè administrasyon an kanpe, li pa ale nan Kou Siprèm ankò, l ale an apèl. Konprann byen wi, m ba nou egzanp sou dosye Talwani an. Esansyèl, esansyèl, se atansyon w ap chèche, e moun k ap gade yo, y a. E ya reponn nou pou nou, nou pa gen tan pou bay makakri sa yo. Donk, e konprann byen, sa vle di menm si Lakou Siprèm ta deside an favè administrasyon an pou yon desizyon tanporè, se poko fini, lè desizyon final jij lan pran, e se li menm k ap an aplikasyon, administrasyon an la pa oblije ale. Mentnan, administrasyon an t ap renmen ke w pa konnen ke w panse se desizyon Lakou Siprèm nan ki kenbe, epi kounye a la, ou tou depòte tèt ou, kouri travèse ale Kanada, retounen Meksik, retounen Brezil, retounen Chili, retounen Ayiti, sa t ap fè yo byen, men ou dwe konnen, donk kèlkeswa desizyon ki ta pran Lakou Siprèm ta pran, lè desizyon final jij lan pran, se li menm k ap kenbe jiskaske dosye an yo ale an apèl kòmsadwa. Yo di, depi premye jou an, Jean Henry Claude Pierre, pòtpawòl an apre pòtpawòl adjwen DHS, li di yo prale an apèl, li pibliye yon tweet, li di, Supreme Court, here we come. Donk nou prale nan Kou Siprèm, e nan nòt uscis pibliye sou sit li a ankò, li di yo pa dakò avèk jij lan, an atandan ke yo jwenn meyè mwayen pou yo ale, y ap pale avèk depatman e ministè jistis Donk yo poste desizyon an. Sa vle di pa gen ankenn, yo pa di kilè yo prale. Nou tap renmen, he, nou tap renmen ke yo pa ale nan Kou Siprèm, yo kite sa rete tou dousman paske gen anpil lòt demach kap fèt tou nan nivo Kongrè pou lòt bagay yo menm yo fèt. Nou tap renmen yo pa ale nan Kou Siprèm men yo di yo prale. Palan de Kongrè, nou te genyen yon. E entèvyou avèk depite Ayanna Pressley jodi a, ki se depite Massachusetts nan setyèm distri, se li menm ki te entwodui petisyon pou dechaj sou tps lan e k ap tann sinyati ki bezwen anviwon 218 vòt nan nivo chanm depite a. Depite a li gen yon bon ti nouvèl pou nou, li di yo jwenn kèlke repibliken ki yo menm dakò ansanm avèk yo, yo bezwen 4 repibliken Pou ki vote? Kounya la genyen on repibliken nan New York, m kwè nan 21 nyèm distri, genyen on demokrat nan Florida, on repibliken nan Florida, ki yo menm dakò, yo mande pou tps la kontinye, donk dakò pou yo vote sou petisyon an, donk sa ap vin 2 lòt depite ankò, petisyon an l ap pase nan chanm depite an, li prale Nan Sena Repiblik lan, e pral bezwen anviwon 3 a 4 senatè ki pou vote an favè li donk pou yo kapab voye l bay prezidan. Sa vle di genyen anpil bèl ti bagay k ap pase, gen anpil bagay. Entèvyou sa n ap pibliye l demen swa piske jodi an nou ap fè tout ti editing avèk tradiksyon, entèpretasyon ladan l paske l fèt an anglè nou pral mete l an kreyòl pou e kòlèg nou Marie Samuel Charles k ap pi e k ap tradui l pou nou de tèl sòt ke n fè montaj. Demen 8 è nan aswè, entèvyou an li menm l ap disponib full entèvyou, s on entèvyou trè kout, anviwon 15 minit, e l ap an kreyòl, l ap an anglè, vèsyon anglèz lan l ap pibliye tou, de tèl sòt ke ou menm si ou genyen e dout si w pale anglè, donk ou gen dout sou kre e kesyon kreyòl yo, paske entèvyou a fin fèt an kreyòl, nou remande kesyon yo an, entèvyou a fèt an anglè, nou remande kesyon yo an kreyòl, donk n ap poste entèvyou a ni kreyòl, ni anglè epi nou pral pibliye yon atik sou li sou sit entènèt nou, ctninfo pwen kòm, donk de tèl sòt ke yo kapab nou kapab li atik la. M wè Jean Claude Henry Pierre ki di yo yo mete konsa pou tout peyi Honduras, Soudan du Sud e donk yo al nan kou siprèm wi wi wi y ale nan kou siprèm e lakou siprèm kounya parèt yon ti jan E mwen ezitan, konpare a jan yo te ye anvan, kouri ale nan, kouri pran desizyon an favè administrasyon an paske yo rann yo kont ke n ap, y ap pèdi kredibilite yo. So, nou ta renmen se sou nou menm Ayisyen yo jous deside, humm finalman nou pa pral nan bagay sa ankò, n ap jous poze, nou pa pral e, nou pa pral pran desizyon ankò, n ap kite pwosesis la fini kou li. Donk si se sa k ta fèt, M ba w garanti, nou t ap kontan, paske genyen, se pa 350 mil moun, jan m wè yo di an, se prèske 560 mil, jan jij lan te di an. Piske moun ki vini nan pwogram Humanitarian Parole, pwogram Biden nan, administrasyon sa pa janm rekonèt yo, li pa janm konte yo pami moun ki gen tps. Donk se chak, se sa k fè w wè tanzantan y ap di 350 mil, 350 mil. Men an reyalite genyen anviwon 560 mil moun ki genyen tps E si nou ta pèdi bagay sa tap gen anpil rèl kay makorèl, anpil travay e fanmi ta pral lage 2 bra balanse pa ka peye bil, anpil travay tou yo pa tap ka pran swen de moun paske se se se moun ki gen tps donk se imigran tankou m tankou w yo konsa kap pran swen yo epi gen anpil moun ki t ap oblije retounen lakay yo, donk se t ap yon bagay trè grav. Mwen menm, mwen kwè, m konfyan ke ap gen yon bagay k ap fèt. M pa konnen si se nan Kou Siprèm, Lakou Siprèm, m pa kwè nan Kou Siprèm, men mwen kwè nan petisyon pou dechaj lan, m panse se yon petisyon ki kapab adopte, e pa rapò avèk jan depite Ayanna Pressley li travay sou kesyon sa, m panse gen anpil, anpil chans pou petisyon sa li menm li adopte, e si petisyon an adopte, nou kapab genyen yon. E nou kapab genyen yon pwoteksyon ki plis, bon de tout fason se yon pwoteksyon tanporè li ye tps lan ye, ki plis sur ke sa nou genyen jounen jodi a. M ankouraje nou ale tande, vin tande entèvyou ansanm avèk nou demen 8 è nan aswè, se Ayanna Pressley, depite Massachusetts nan setyèm distri, Nou pap metel live nap postel a 8 è paske son entèvyou tou kout li ye yon 15 minit ou menm wap kapab gade wap kapab konprann wap kapab rete enfòme nou di tout moun mèsi paske w te gade ansanm avèk nou spesyalman si ou tap swiv sou paj LSV media donk Luckson Sainvil e malerezman m pat wè tout kesyon yo paske kòmantè k pase nan timeline nou an se pou moun ki anndan se TN nap swiv e mwen apresye nou rete sou LSV media Pou kapab gade live la ansanm avèk nou. Si w t ap swiv sou CTN, nou apresye sa tou e nou mande w pou abòne avèk paj CTN, pou abòne avèk paj LSV Media ki nou menm travay ansanm sou kesyon imigrasyon. Epi ale sou tout, si w pa t ko fè sa deja, ale sou YouTube, w ap wè chèn CTN. Donk, ou kapab souskri ansanm avèk li, ankouraje nou e nou pran plezi nan bay. enfòmasyon sa yo e se lè ou vin gade, lè w rete ou patisipe ansanm avèk nou se lè sa li gen sans pou nou, li reprezante yon gwo sipò pou nou paske san nou menm k ap gade a pa gen pa gen pawòl, pa gen pa gen medya se di si m lanse kounya m gade m wè se yon sèl moun ki rete la k ap gade m ap dekouraje donk m pa m pa vini epi m chache yon lòt aktivite m fè mwen menm Ni Luckson, nou bay enfòmasyon ki gen a wè avèk fè ki kapab ede kamarad. Mèsi anpil Christnol kamarad mwen ki kapab ede moun pran desizyon. Sa vle di m kwè genyen gen de desizyon k soti Mwen menm pèsonèlman pa bay yo. Gen de bagay ki pran m pa bay yo pou ki rezon. Mèsi anpil Eric frè mwen, fò nou pale wi kamarad. E m tande pa egzanp yo di ice nan Ohio, ice debake nan Springfield, yo pral arete moun. Mwen m pa rakonte radòt sa yo. Pou ki rezon m pral di nou? Se paske m pa vle kontribye nan fè moun pè. M pa vle moun yo lage kò yo pou yo konprann tout bagay nòmal men kouri avèk mete mete mikwo an bouch ajan ka pral fè ka pral arete moun nan lari se ogmante nan laperèz moun yo si w gen ti pyès jodi an menm si ti pyès lan ta fini fini nan men w wi pa gen ankenn jan konprann byen koute byen sa m ap di nou an m vle nou tande pa gen ankenn jan pou yon ajan imigrasyon pran w li mete w nan yon avyon epi yo voye w yo depòte w Ayiti. M pa di yo pa ka arete w non, tande byen. Yo kapab arete nenpòt moun yo vle. Yo arete Ameriken, yo arete moun ki gen green card, yo arete tout moun. Anvan pou yo ta depòte ou, amwenske w siyen ke w Ou retire dwa donk pou ale an apèl. Anvan pou yo ta depòte ou, ou tap bezwen ale devan yon jij imigrasyon. Pou jij imigrasyon an mande eske e ki lòt posibilite ou genyen pou kapab rete. Bay yon bon rezon pou yo kenbe ou. Donk son pwosesis ki long. Sa vle di menm si tps te fini, pa koute moun kap vin rakonte w, ice debake nan zòn nan, donk li pral pran w, li pral depòte. Jodi an la. sant de detansyon ki gen bò isi yo, yo tèlman chaje, pa gen kote pou met moun. Donk, lè moun yo ap arete moun, jiskaprezan, yo toujou ap chache yon seri de moun ki fè krim. Se yo priyorize kriminèl. Sa vle di, ou te la, ou te nan, nan, ou te nan prizon pou yon bagay ke w fè, menm si w te koupab ou pa koupab, donk yo menm y ap. yap chache. Sa vle di yo pa, yo pa, donk tout kote yap chache, depi se moun yo jwenn. Sepandan, genyen de sitiyasyon, gen de ka, kote e operasyon ap fèt, donk genyen de domaj kolatero. Malerezman, gen de moun tou Se nan pa tande yo, donk li gen lisans ekspire nan men l, epi li di l pral travay, yo pa t janm pran l deja, yo p ap pran l ankò, epi l ale, jou sa a se te move chans pou li, yo pran l. Oubyen gen de moun tou ki ap kondui machin nan, donk li renmen kleren, li renmen tafya li, li pa ka kondi san l pa bwè, epi yo pran moun sa. Donk fòk gen yon bagay ki rive pou ta kapab Kòmsi ou ta rive nan men yo. Se di yo pa rantre lakay moun konsa konsa. Yo pran w, yo pa t ko gen anyen. Donk gon moun y ap chèche, epi yo kontre ansanm avèk ou, yo pran w. M vle nou konprann sa. M pa di nou sa pou tout moun kòmanse dòmi sou lorye yo, di a an, pa gen pwoblèm, m pral fè tout afè m. Men pinga n konprann pandan w ap mache nan lari an, epi ice parèt, di w, e kiyès ou ye? Ayisyen w ye? Dap li pran w. Epi l mete w. Pa t ap gen kote pou mete sant detansyon. Pa t ap gen kote pou mete moun tèlman moun yo t ap arete moun. Pa fè bagay pou w rive. Bay egzanp, genyen ka kamarad Carel Pèd, m espere yo lage. M espere yo lage misye byento piske madanm nan li djòp chaj yo ladan li e li bay lan pa la ankò. Ban m esplike w, Carel pa t janm gen pwoblèm avèk imigrasyon, imigrasyon pa t janm debake nan biwo l kote l ap fè, nan stidyo l kote l ap fè aktivite, yo pa t okouran de li menm. Se paske vin gen yon bagay epi gen yon moun ki rele lapolis donk. Epi kounye a la, malerezman nan eta kote l ye a, o, men matant mwen la, fò m salye matant mwen Lesita Joseph, e afè pa mwen, donk e matant ki leve mwen, donk depi m wè l s on limyè wouj m pa ka pa fè on kanpe pou m salye li, e pa genyen. yon sitiyasyon, malerezman nan eta kote Carel ye an, lapolis kowopere avèk prizon, donk cherif yo kowopere avèk ice, ann di l te nan Massachusetts, dosye an t ap fini, lajistis t ap lage l, epi si ice te kwaze avèk li, donk se nan ka sa, ice te gen dwa ap chache moun sa, li di konsa l konnen w te nan prizon, si te gen yon desizyon ki pran kont li, donk li di l al pran w. Sa vle di, Yo pa pral chache chak kote ou pase, depi ou fè sa ou rive, yo pran w. Byen antandi, fòk ou limite deplasman ou kote k pa t nesesè pou ou, pa egzanp, si w te konn ale apre travay al bwè yon ti gwòg ansanm avèk detwa zanmi chita anba pyebwa, m pa konnen kote k gen pyebwa bò isi nan bagay lan, ale yon kote pou nou fè yon ti chita, pa fè bagay sa ankò. Si w te konn pran yon byè Pandan wap kondwi e yon ti bagay ou di a sa pa anpil, si w yon gwo bivè w ye, pa gen raj, byè sa pa ase pou l fè w, pou l fè w sou, pa fè bagay sa ankò. Sètadi pa bay moun yo ankenn sòt de pretèks pou yo arete w. Si se te vre moun yo t ap chache moun yo te deside pou yo pran, yo konnen gouvènman se li ki kontwole kesyon. Wap fè taks, wap fè tout koze. Yo konnen kote ayisyen viv. Yo konnen kote nou ye, pa menm gen anpil Ayisyen nan Springfield. Se apeprè 15 a 20 mil e ki genyen. Donk gen plis ki nan Massachusetts, gen plis ki nan Florida, gen plis moun. Donk moun yo y ap fè, y ap voye de mesaj, imigrasyon ap voye de mesaj. Yo voye de bagay, yo bezwen fè nou pè paske yo konnen yo pa gen kapasite pou yo arete tout moun e otan ke yo ka fè ou pè. Epi ou ka ale e ou ale pou kont ou, yo kontan. Pa egzanp, gen yon zanmi, anfen se pa zanmi m pa konnen misye, ki e Kesnel Dorlean ki pran avyon li tounen, li tounen Brezil bay sa yo. M garanti w, si administrasyon Trump lan ta jwenn yon videyo konsa, gen yon moun ki fè l jwenn li, ki tradui sa pou li an anglè, li t ap mete, li t ap di wè Kesnel te la, misye t ap byen viv, Men li konprann bagay la paske li legal li kouri ale nan peyi li fè menm jan ansanm avèl paske yo bezwen bagay sa yo de moun kap fè moun pè dènye bagay pou fè se ke w pa gen fanmi Canada ou pa gen ankenn moun lòt bò a k pou resevwa w epi w leve paske w pè w kouri ale nan pè sa w ye a la sa ka rive w pran desizyon kont tèt ou sa vle di w kouri bezwen travèse epi lè w rive yo pran w yo remèt ou bay ice oubyen ou bezwen tounen Mexique ou bezwen tounen epi lè w rive E gon yon lòt bagay ki rive w. Sou ka Kesnel la mwen menm m gen lòt e m gen avi pa mwen sou li. Pa egzanp, Kesnel Dorlean tounen Brezil nan plis nan avantaj li lontan ke l rete isit. M pral eksplike w pou ki rezon. Kesnel m ap swiv li fè prèske lajan li viv de rezo sosyo ki nòmal pa gen ankenn bagay ladan l non. Mwen menm m t ap renmen viv de rezo sosyo. Sa vle di l fè piblisite Pou yon seri de pwodwi sou tiktok sou sisi. Lèl fè kòb sou yo bò isi an, sil fon 100 mil dola nan yon ane, 200 mil dola, sisi se yon ti monnen se yon gran pil moun kap fè piblisite, IRS pral pran yon 20, 30 pousan ladann. Ò lè misye rive brezil lap kontinye fè piblisite sou menm tiktok lan, lap kontinye fè kòb li tap fè sou facebook lan, lap kontinye vann pwodwil tap fè, fè maketing, fè tout bagay lan, lap fè menm bagay lan, li pa gen taks sa yo poul peye. Ou pa wè son avantaj li genyen? Mentnan si ann di si yon moun ta deside bon kesn al al Brezil, m pa ka al Brezil, m pral Ayiti. Ok, ou te gen tout gwo platfòm rezo sosyo pou te viv, mentnan Ayiti li pa monetize, ou pa ka fè anyen ansanm avèk li, li pa tap tounen. Donk pipo, lè nou wè bagay yo, pran yo a distans. Pran yo avèk rekil, kòmkwa, an ok sa Se yon desizyon nòmal e se yon chak moun genyen degre tolerans yo. M twouve li twò, li twò, li twò, sa fè m mal ke ice ap plede fè bagay sa, bay presyon pa gen anyen k sèten m ap lage pye m. Donk si se sa w deside fè, konprann ke se desizyon pa w men pa kite se move enfòmasyon e, e, wè, vwala. Imajine w e, e, operasyonèl. On nèg fè plis ke 16 mil dola chak mwa. Donk, si l rive Brezil, li pral kontinye fè 16 mil dola chak mwa Brezil, pa gen anyen k ap anpeche l paske TikTok, tout rezo sosyo yo monetize Brezil. Brezil pa gen IRS ki pou pran nan 16 mil dola k pou pran yon 4 mil, yon 5 mil dola ladan l. Ou pa wè misye ta sipoze viv pi byen? Mwen menm si m te nan plas li m t ap tounen tou. Donk, sètadi se pa nan menm sitiyasyon nou ye paske ou wè l kouri ou di a monchè Kesnel ki Kesnel te vin la l leve l kouri ale nan bagay sa yo l prale. Eksperyans li te fè isi a bon pou li, li mete bagay lan epi li tounen, konsa tou misye gen dwa tounen isit nenpòt lè li menm li vle. Men jis paske l ka fè l pa vle di ou menm tou ou kapab fè sa w wè l fè a paske bagay yo gen kontèks yo. E se twazan k rete, gen mwens ke twazan kounye a. Pral gen yon eleksyon ane sa a la, eleksyon mi manda. Tout bagay ap chanje. Donk chak jou genyen yon nouvèl reyalite. Donk, nou konprann ke se pa yon bagay ki, se pa yon sitiyasyon yon moun ta espere, men pa gen anyen ki pèmanan, mes frères et sœurs. Mwen di nou mèsi, e kite m di nou, ti live la, li te rive posib gras avèk sipò ITF Services, Imigrasyon, Taks, avèk lòt sèvis tradiksyon, entèpretasyon, donk nou bay. Si w genyen sezon taks lan ou bezwen fè taks kounya la, rele ITF Services nan 617 708 40 01, n ap ede w, si w gen kèk fòm imigrasyon pou w ranpli, y ap ede w pou w kapab fè l tou e yo sur e w ap jwenn maksimòm lajan donk ou ta sipoze e. jwenn nan men IRS san pou otan yo pa odite w san pa gen ankenn moun ki fè fwod pou ou. Donk pa bliye rele ITF Services, map mete nimewo an pou nou, nan 617 708 epi 40 01 pou tout kesyon taks ou kèlkeswa nan eta kote w rete wap jwenn sèvis lan. Mèsi tout moun, se te yon plezi pou m te sèvi ou epi si gen lòt ti nouvèl ki vini ankò Map kontan vini pou pataje avèk nou men pa bliye pran konsèy yo mes chers amis se nan menm bato a nou ye nou tout genyen ti pyès nou menm si w te gen green card ou gen yon frè yon sè yon kouzen yon kouzin ki genyen l donk pataje enfòmasyon an ansanm avèk lòt